Aswè a nou jwenn pawòl la nan Marc 1 vèsè 29 a 39. Il geri bokou de jan aten de tout sòt de maladi. Lendi swa nou te wè kijan Jean Baptiste te konfime. ke Jezi Kri etè le Mesi nan rivyè Jouden an. Jodi a se levanjil de Marc ki un pti peu diferan de lòt twa evanjelis yo e se li menm tou ki pi kout Levanjil Marc gen 16 chapitre, Luc gen 24, Jean gen 21 e Matthieu li menm gen 28 chapitre. Marc ale dwat o bi. Li pa t pèdi tan nan dekri ki kote Jezi te fèt, sa k te famiy li, etc. Men Marc kòmanse avèk batèm ke Jean-Baptiste te pèfòme an, e kote ke Lespri Sen te desann sou Jezi kòm yn kolonb. Men Espri sa a te pouse Jezi dan le dezè Apre ke li te fin batize. Marc 1 vèsè 12 Jezi te pase karant jou nan dezè la. Dezè la se te yon lye de preparasyon. Anpil nan nou fè eksperyans dezè sa, eksperyans tantasyon byen avan ke Bondye chwazi nou nan travay li an. Moyiz te pase karantan nan dezè la avan ke li te retire pèp la nan esklavaj. Alò, dezè la okipe yon plas spesyal dan la Bib, paske pou pran travay Bondye a oserye, fòk ou pase yon tan dan le dezè. Jezi te ni imen ni diven, li te kapab reprimande dyab la, li te kapab joure dyab la, rantre nan gwo diskisyon avèk Dyab la, vu ke li te imen tou, men Jezi te reziste a la tantasyon e li te koresponn avèk Satan le Diable an sitan lè Zekritur. Matye 4 vèsè 4 Matye 4 vèsè 7 Lòm ne vi pa de pen sèlman, Men de tout pawòl ki sò dan la bouch Tu ne mettras pas l'Etènèl ton Dye a leprèv Jezi te defann te depann de pawòl Papa li. Nou menm tou, nou dwe suiv egzanp Jezi menm jan avèk lapotre Pòl nan 1 Koretyen xi, vèsè 1, Soyez mes imitateurs. Jezi montre pati imèn nan avan ke li te kòmanse ministè li, Dezè la te yon tantasyon Men se te plito yon preparasyon kote li te jwenn fòs paske li te reziste a Satan. Marc itilize le mo kòmansman nan chapitre 1 vèsè 1, le commencement de la bonne nouvelle, kote nou kapab di Ap gen yon kontinyasyon sou zafè bòn nouvèl sa a ke nou twouve nan Actes des Apôtres pi devan. Marc nan fason dekri li, li te fokis plis sou travay ke Jezi te konn fè plis Peu plus sou sa Jezi te konn di. Nan Marc n ap jwenn 19 miracle, 4 parabòl. Levanjil Marc la ale vit, se evènman sou evènman. Nou wè Jezi kite sinagòg la e li te ale lakay Simon Pyè avèk Andre, ki se frè Pyè. Apre yon joune konsa, ou fin priye, ou bezwen yon ti brek. Pa t vrèman gen tan pou Jezi te respire. Osito ke yo t antre, Nan kay la, bèlmè Simon te kouche avèk yon fyèv, li pa t kapab prepare manje pou yo. Jezi touche bèlmè a, li pran men li, li leve li, e imedyatman ke li te fè sa, lafyèv la te tonbe just a touch ou panse ke yo tap ok kounye a kote ke yo tap socialize youn a lòt no way moman avèk bèl mère Simon an te yon moman familial se te yon moman prive tou. kote yo te manje ansanm an fami. Men dan lasware lè solèy la fin kouche, Jezi vin ap sèvi piblik la. Jezi vin popilè. Pawòl yo kòmanse ap pale kote moun ap di ke Jezi gen pouvwa pou geri moun, li gen pouvwa pou chase demon. moun yo vin reyalize ke gen yon bagay spesyal nan swiv Jezi. Chak moun vin pran pa yo. Imajine foul moun sa a devan lakay Pyè. Marc 1, vèsè 33 di nou, Tout lavil etè rasanble devan sa pòt. Se te kòm yon konsè, yon festival, kote tout moun vle prezan, paske yo konnen ke yo t ap benefisye de prezans li. Ilèvrè ke anpil moun te vini paske. yo te gen yon bezwen kèlkonk, petèt ke gen nan yo tou ki te kapab la pa kiryozite, penenpòt vrè rezon an, gen yon moun ki te pale yo de Jezi. Se konsa nouvèl la te gaye. Nou menm tou, fòk nou temwanye sa Jezi fè pou nou, pou lòt moun kapab vin kirye, pou lòt moun kapab libere, pou lòt moun kapab delivre. Jezi pa t voye okenn moun ale, li pa t di yo retounen demen, li pa t di yo, ke yo pa t fè apwentman, li te jis itilize pouvwa li pou li te geri maladi yo, pou li te chase demon yo. Men Jezi montre nou tou ke gen yon lòt bagay ki gen enpòtans nan lavi an. Lè Jezi leve. Fokis li se te pou l te rete an kominikasyon avèk Papa li an priyan. Se konsa Jezi te kòmanse jounen li, e se konsa tou nou dwe kòmanse jounen nou. Li te konn pase de moman de solitid avèk Papa li. Nou dwe gen yon andwa pou nou priye, yon andwa ki pa gen bwi, ki pa gen distraksyon. Se nan andwa sa a nou kapab vrèman devlope yon relasyon entim avèk Sovè nou an. Si Jezi te mete tan apa pou li priye Papa li, e nou menm? Se an priyan a Dye ke n ap vin gen fòs pou nou lite avèk tribilasyon yo, avèk maladi yo, avèk tchalenj kotidyen nou yo. Lè nou vin devlope relasyon sa a, Nou vin tankou yon moun ki adikte. Nou pa kapab anpare nou de Jezi. E se konsa disip yo te santi yo. Lè yo te reveye, yo pa t wè Jezi. Yo te kòmanse panike, paske yo te santi yo byen lè yo avèk Jezi. Lè yo te vin jwenn Jezi, yo pa t kenbe filing yo. Yo te di Jezi, jan yo te santi yo, e Jezi te di yo ke moman an te rive pou li te ale preche levanjil la nan lòt vil yo, paske se pou sa l te vini. Mesaj ke nou kapab tire sèke lè n ap preche la bòn nouvèl, nou pa dwe konfòtab. Nou pa dwe rete yon sèl kote. Se pa sèlman bò kot zanmi nou, famiy nou sèlman pou nou rete, nou dwe suiv egzanp Jezikri an depi ke nou konnen ke gen yon nesesite, ke gen moun ki ap viv nan fènwa, fòk nou kreye tan, mwayen pou yo tande pawòl la, fòk nou pataje pawòl la tou, tout kote nou pase, avèk tout moun ke nou rankontre, e se nan fason sa a vrèman ke na va ede wayòm Bondye an avanse an gerisan lè malad, an chasan lè demon e an edan lèzot pou yo devlope yon relasyon pèsonèl avèk Papa yo. Amèn.